Medam mesye bonsoir. Bonsoir Odelin.
Bonsoir Jean Renal.
Sa va? Sa va merci e ou menm? Anfòm. Tout moun kap gade nou jodia nou kontan retounen ansanm avèk dezyèm sezon Def show. Dèf Cho se yon emisyon ki totalman an lang dè siy e ki entèprete. Jeneralman chak semèn nou genyen 3 ribrik ke nou prezante. Premye ribrik nou ki se Eske w te konnen? Jodi a nou pral pale de sa k ap pase dan le mond. Se sa ki enkyete anpil peyi nan mond lan. Dezyèm ribrik nou ki se Sur les traces. Kote ke nou pral pale de yon moun andikape, nou pral montre w potansyalite li genyen etanke yon moun k ap viv avèk yon andikap fizik, men kòman li devlope tout sa li genyen kòm kapasite. Twazyèm ribrik nou ki se L'invité du jour, nan ribrik sa kote ke nou pral pale de andikap, anviwònman e enklizyon avèk aksesibilite. Nap raple tout moun Def Show li sipòte pa CBM, Christian Blay Michen, TNH, Televizyon Nasyonal Dayiti, Loop Haiti, ensi ke IHLS. Nou ankouraje tout moun toujou gade Def Show, paske Def Show se yon emisyon ki pase chak samdi de 7 è a 8 è nan aswè e li pase sou rezo sosyo yo tou.

A note ke Def Show est réalisé en partenariat avec Christian Blay Mission, CBM et la Télévision Nationale d'Haïti.
Nou chak nou renmen teknoloji, nou renmen evolye, nou renmen sèvi avèk nouvo telefòn, nouvo bagay. Gen yon pati nan lespri nou ke m ap mande nou eklere. Nou toujou ap di tout moun gen menm dwa, tout moun se moun, men gen yon kategori moun nan sosyete nou ke nou pa konsidere vreman lè nap pale de dwa sa yo. E map pale de moun ki gen andikap, moun ki gen yon defisyans fizik. Nou gen anpil mo nan langaj nou ke nou kontinye sèvi, ke nou ta dwe retire nan vokabilè nou. E fò n gade byen ke se yon kategori moun ki pa resevwa sèvis menm jan ak tout moun, ke se pou lekòl, sa vle di edikasyon, travay, sante, aksè a sèvis nòmalman. Donk pou nou eklere nou, m ap envite nou gade Death Show. L ap fèt sou TNH chak samdi, sòti setè rive pou uitè. Nou tande m? Chak samdi, setè pou uitè.

Medam mesye nou kontan retounen apre poz lan kote ke nou pral prezante nou premye ribrik nou ki se Èske w te konnen? Eske n te konnen, jan n te anonse l deja, gen anpil bagay k ap pase nan monn lan ki enkyete plizyè gouvèneman? Ou konnen?
Eske w te konnen ki sa k ap pase?
Wi, m tande sa gen 2 peyi nan Ewop la ki nan konfli. Se Larisi ak Ikrèn. De peyi sa yo, yo gen fwontyè ke yo pataje, men kounye a yo nan gwo konfli. Se vre, se de peyi ki te gen yon ti konfli depi byen de tan, men ki pa t rive nan nivo ke li rive a aktyèlman la. Paske Larisi deside atake Ikrèn, sa gen kèk jou, ki fè anpil pèt an vi imèn e anpil pèt nan byen materyèl tou. Gen anpil moun k ap fui kite Likrèn pou yo kapab refije yo nan lòt peyi. Sa enkyete anpil lòt gouvèneman nan mond lan.
M panse 2 peyi sa yo gen lòt peyi ki zanmi yo. Pa egzanp, Larisi li gen peyi k ap soutni l. Menm jan tou, Ikrèn gen anpil peyi k ap sou soutni l, men m panse sa s on gwo pwoblèm ki genyen nan mond lan, paske gen anpil moun ki nan peyi Ikrèn k ap kouri kite li. M panse sa ki dwòl la se ke 2 peyi sa yo pataje menm fwontyè, Yo te kapab diskite pou yo jwenn yon solisyon, men.
Men m panse sitiyasyon sa li vrèman terib. De tout fason, n ap swiv sa k ap vini nan pwochen jou yo. Chè telespektatè, telespektatris, se la nou mete fen avèk premye ribrik nou. N ap pran yon poz, n ap retounen talè.

ki se Sui lè tras. Nan ribrik sa, nou pral prezante nou yon moun andikape, jan nou kapab gade l nan foto a ki sou ekran. Non pa li se Gérald Oriol. Li menm, li fèt avèk yon andikap fizik. Manman l ansanm avèk papa l se te 2 moun ki te renmen l anpil, yo ankadre l, yo te ancheri l, sa ki te pèmèt ke li kapab ale lekòl, fè etid inivèsitè li, Men li menm, li pa t rete chita yon kote sèlman. Li te eseye mete sa li genyen kòm konesans, kòm kapasite an evidans. Se sa k fè, an 2011, li te vin Sekretè Deta a Lentegrasyon dè Pèsòn Andikape. Bon, nou panse sa se vrèman ekstraòdinè kanmenm. Ki sa w konprann de sa?
Bon, m panse ke lè yon moun li gen yon andikap, sa pa limite l li gen potansyèl, li gen kapasite, e pa egzanp li ka al lekòl, li ka aprann yon pwofesyon, li kapab fè biznis, li kapab devlope tout kapasite l genyen. Li kapab vin yon chantè, nenpòt bagay la. M panse andikap pa limite yon moun vre. Ou kapab toujou kontinye fè efò pou devlope potansyèl ou. Wi, m aksepte ansanm avèk ou. Se pou sa n ap ankouraje tout moun, tout paran, si ou menm ou gen yon timoun andikape lakay ou, pa rete gade l chita lakay la, men se voye l lekòl, fè l aprann yon bagay, paske sa ap ede li menm li devlope avèk pwòp tèt pa l. Medam, mesye, se la n ap mete fen ansanm avèk dezyèm ribrik nou. N ap pran yon poz, n ap retounen tousuit.

Pou n kapab prezante nou twazyèm ribrik nou pou jodi a. Ribrik sa ki se L'invité du jour. Nan ribrik sa, nou pral fon ti dyaloge otou de tèm anviwònman, aksesiblite e andikap. An efè, sosyete ayisyèn nan, aksesiblite rete yon defi pou moun k ap viv avèk yon andikap. Poukisa? Premyeman nou kapab di. fason moun yo konstwi, yo pa respekte nòm yo. Dezyèman, nou kapab di o nivo lari, pa egzanp, lè nou konstate ke tout machann yo ki okipe twotwa yo, li pa fasil pou yon moun ki sou chèz woulant gen aksè pou l fonksyone. E menm jan tou, gen anpil enstitisyon nan Leta ki pa aksesib pou moun andikape yo. Se sa k fè jodi a, nou deside abòde tèm sa pou n kapab pale ansanm avèk envite nou yo jodi a. Nou gen de envite ansanm avèk nou. Bonjou. Samantha, Bonjou Jaki, nou kontan resevwa nou sou plato a. Kòman nou ye? Bonswa tout moun, se yon plezi pou nou pou nou kapab vin patisipe nan emisyon sila jodi a. Non pa m se Jacky Sainvil, mwen se avoka. Egalman mwen se sekretè jeneral de Lexi Fondasyon, yon fondasyon ki ap kole zepòl avèk tout lòt aktè nan sosyete sivil lan pou konbat e defann dwa andikape nan sosyete a.
Bonswa tout moun, mwen menm mwen se Junie Samantha Pierre, mwen se yon administratris de pwofesyon, men mwen ap milite bò kote yon òganizasyon ki ap fè pledwaye pou respè dwa fanm avèk tifi, spesyalman dwa fanm avèk tifi andikape ki se Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti ki gen pou sig UFMORAH. Donk se yon gwoup fanm andikape ki te rann yo kont nan ki pwen ke yo diskrimine, nan ki pwen ke dwa yo pa respekte antan ke fanm andikape, epi ki te chwazi mete tèt yo ansanm pou yo te mete estrikti sa a an plas depi 2009. Donk, de 2009 a no jou, nou ap milite pou respè dwa fanm andikape e pou otonomizasyon fanm ak tifi andikape.
Mèsi anpil. Nou kontan ke nou pral pale sou tèm nou jodi an ki se aksesibilite, anviwònman e andikap. Alò, m vle mande nou, lè nou pale de aksesibilite, anviwònman, ki kòman nou konprann konsèp sa?
Menm avan ke nou eseye abòde tèm aksesibilite an, nou vle jete yon kout je sou sa lalwa di. Si nou pran pa egzanp konstitisyon 1987 amande an, dabò nan atik 12 lan li fè nou konprann ke òmi de tout lòt privilèj ke nou genyen ki atache a nasyonalite nou, nou genyen dè dwa, nou genyen devwa, nou genyen obligasyon. E si nou soulinye atik 18 lan, li fè nou konprann tou sè ke devan lalwa nou tout nou nan menm nivo. Nou youn nou, nou, nou pa pi wo, pi ba pase lòt. N ap soulinye egalman atik 19 lan, ki fè Leta obligasyon pou l kapab, ebyen, pwoteje dwa a lavi, dwa a lasante, sitou respè de la pèsòn imèn. Nou pa ka pale de aksesiblite jodi an pou nou pa chita sou dwa moun. Donk, si nou mete dwa moun dabò, nou wè moun nan anvan, e lè sa nou pral eseye konprann ki difikilte e ki. Defi ki reprezante devan andikape yo sitou nan sosyete an e pa rapò a pwoblèm aksesibilite ki gen nan sosyete an.
Anfèt, lè w ap pale de aksesibilite, nòmalman nou pa ta sipoze wè sèlman sa ki gen rapò ansanm avèk anviwònman bati, men se tout sa, se tout yon pakedj paske lè nou ap pale de aksesibilite nou wè se aksè a enfòmasyon, aksè a anviwònman yo, aksè a edikasyon, aksè avèk tout bagay ki fè pati de sfè lavi an. Donk, si m vle kontinye sou menm pwen ansanm avèk kòlèg mwen an, nou genyen sa tou ki se yon, ki se konvansyon relatif sou dwa moun andikape, ladan li, Leta ayisyen pran angajman pou ke li fè respekte nòm sou kesyon aksesibilite an, donk si nou pran an kont atik 9 nan konvansyon sa. Se pa sèlman anviwònman bati an, men se tout sa ki gen rapò ansanm avèk fason ke moun ap viv, ap fonksyone, e malerezman an Ayiti, donk travay la gen anpil travay toujou ki pou fèt.
Mèsi pou reyaksyon nou, men kounya, lè nou remake ke Anviwònman, li menm, fa dè kou je n di a, fason moun konstwi, aksesibilite a pa fasil pou moun andikape. Men se kòman nou menm nou panse ke nou dwe pote sipò pa nou ansanm avèk e moun andikape ki ap fè fas avèk jan de defi sa yo. Si m, si m ap itilize konvansyon sa a, Samantha sot site a la, ke leta ayisyen te siyen nan lane 2006 nan e de konsè ansanm avèk Nasyon Zini, nan lane 2009, leta ayisyen te siyen e ratifye konvansyon sa. Nan atik 19 lan, li fè leta obligasyon pou l kapab elimine tout obstak, tout menas ki anpeche yon andikape entegre sosyete a. Lè sa, nou dwe teni kont de sitiyasyon jewografik moun nan, ekonomik, E nou dwe teni kont de sitiyasyon sosyal li tou. Paske fòk nou wè l a plizyè nivo, paske tout moun ki andikape yo, yo pa nan menm nivo, yo pa gen menm pwoblèm. Genyen ki pa wè, genyen ki pa tande, e genyen lòt tou ki genyen lòt pwoblèm. Donk fòk nou mete tout moun sa yo nan menm panye, epi nou wè ki solisyon ki mye adapte pa rapò a sitiyasyon moun sa yo ap viv. Donk mentenan, Pou nou rezoud pwoblèm sa, m panse dabò se nan lespri moun yo pou yo kòmanse avèk rezolisyon an. Fason yo wè yo paske nou tire de konklizyon ki fwasan. Ban m ba w yon egzanp. Lè w pran yon moun andikape ki ansent, gen de moun ki santi l choke. Oh! Moun sa cho! Ki anfè yon andikape ansent? Men ki pwoblèm ki genyen? Ki anfè yon fanm ki andikape pa ka ansent? Eske lalwa entèdi l sa? Donk, sa vle di, mòd konpòteman sa yo, yo deranje moun nan. Lè nou wè yon moun k ap viv avèk yon andikap, nou ironize l. Nou fè l santi se kòmsi li enferyè parapò a nou menm. Se kòm si moun nan, li pa ta dwe gen aksè avèk lwazi. Ban m ba w yon lòt egzanp rapid. An n pran sitiyasyon moun soud yo. Nou bat bravo pou efò ki fèt nan sosyete a paske lontan, moun soud yo te konn rive nan nevyèm ane. Kounye a yo rive nan filo. Men e apre filo? Lavi a pa kanpe la. E fòmasyon pwofesyonèl yo? E fòmasyon inivèsitè? Apa de petèt yon pwoblèm andikap yon moun genyen, li pa gen anyen pou l ta anvye de pèsòn nan sosyete an. Anpil fwa, yo mye fòme pase nou, yo gen anpil konpetans, yo gen anpil kapasite. Dènyeman, m t ap tande yon yon moun soud ki ap pale, ekskize m pou ekspresyon an. Donk, li te santi l deranje paske li gen tout sa yon enstitisyon bankè mande pou l ouvri yon kont, rive l rive yo refize ouvri kont lan pou li poutèt kisa? Tout sa li bezwen yo li genyen yo, li genyen kòb lan, enstitisyon an la, poukisa baryè sa? Donk fòk nou kòmanse panse ansanm avèk jan de pwoblèm sa yo paske se yon gwoup de moun nou ap pale de fòk nou kanpe sou eksklizyon men konpòteman nou avèk aksyon ke nou ap poze moutre klèman ke se yon gwoup de moun nou mete sou kote. Donk dabò se. lespri nou pou n kòmanse prepare pou n fè plas pou moun sa yo nan sosyete a apre pou n pran de rezolisyon ki konkrè pou fasilite mòd de vi yo.
Jakim konprann trè byen, sa vle di ke pou kesyon aksesibilite a, lòt moun ki pa andikape yo bezwen gen yon chanjman de mantalite. Donk, e sa nou kapab remake, tankou gade jan Def Show ap fè l kounye a. M panse ke sa se yon aksè, se yon aksè a lenfòmasyon nou pèmèt ke moun soud yo, yo jwenn. Samantha, ou gen yon ajou w t ap fè ou menm? E m ka eseye bay yon eksperyans ke nou te fèk sot fè la avèk UF Monrach. Donk nou gen yon pwojè avèk Enpak ki se yon kominote pou nou tout kote nou t ap eseye al fè ale nan sis enstitisyon pou nou al fè odit sou aksesibilite pou yo. Epi lè nou rive, sitou pou, gen kèk ti antrepriz prive ki plizoumwen, tankou lè m di w plizoumwen an, nan rantre an gen yon ti nòm ki plizoumwen respekte paske nou te jwenn gen youn ki te genyen, ki te genyen pakin pou chèz woulant. Gen nan rantre an, ou wè rantre an, moun nan ka gen aksè avèk petèt resepsyon an. Men pa kont sa, anpil bagay ke moun yo pa konnen e ke, bon, mwen felisite yo kan menm paske nou pa, leta, menm si leta te pran responsabilite pou l fè de pwomosyon pou respè dwa moun andikape, pou kesyon aksesibilite an, donk yo menm yo fayi a misyon yo, yo pa fè li, byen ke gen kèk ti bagay ki fèt tankou si nou pran lwa sou aksesibilite anviwònman bati an ke yo te fè, donk se yon efò kanmenm. Men pa kont, yo pa kontinye fè pwomosyon pou yo montre ke moun yo, yo dwe gen aksè avèk enfòmasyon an. Ou byen yo dwe gen aksè avèk lokal yo, kèlkeswa, nan tout domèn. Donk, lè nou rantre, Pafwa se, se, petèt, yon chèz woulant ka rantre nan resepsyon an men li pa ka kontinye, pa egzanp, si l gen yon bezwen fizyolojik, li pa kapab paske lè w pran mezi pou pòt twalèt lan, fason pou li fèt lan, paske yo chak yo gen yon mezi pou yo genyen. Donk, lè pou pran, pou yo gen aksè avèk kèk lòt lokal, kèk lòt espas anndan lokal lan, donk li vin difisil pou yo fè l. Men malerezman, nou pa t jwenn pami twa enstitisyon pri. piblik ke nou te odite yo, nou pat jwenn menm youn ki te respekte nòm sa yo, tandi ke se Leta ankò ki te pran angajman pou ke li fè respekte nòm sa yo, ki se non sèlman aksè a enfòmasyon, paske si nou rantre nan enstitisyon yo, li rar Pou jwenn yon enstitisyon ki genyen yon entèprèt an lang dè siy si yon moun soud vin chèche enfòmasyon pou ke yo jwenn li. Donk, li ra pou w jwenn de enstitisyon ki genyen dokiman ki enprime an bray pou moun ki avèg yo, pou yo ka gen aksè avèk enfòmasyon sa yo si yo ta vle fè yon lekti de manyè endepandant. Tandike, pou. Konvansyon an li fè pwomosyon pou sa ki gen rapò ansanm avèk otonomi. Donk si m pale de otonomi, mwen di ke mwen pa bezwen èd yon moun pou m monte, pou m rantre nan espas kote Def Show ap fè emisyon sa la. Yo pa oblije leve m pou ke mwen rantre pou m gen aksè avèk sal lan. Donk depi deyò a, Kit se pou wout kote mwen ap pase a, lè m di wout kote m ap pase a, de devan baryè a a anndan la, li ta sipoze aksesib. Donk, nou dakò pou nou di ke gen anpil efò ki fèt deja, men nou dwe nou dwe konsyan ke nou dwe kontinye fè efò yo Se sa k fè nou ap ankouraje Leta, pa rapò ansanm avèk responsabilite ke li te pran, pou l kontinye fè pwomosyon non sèlman pou moun ki soud yo, pou yo gen aksè avèk enfòmasyon, epi nou te toujou ankouraje yo pou ke nan chak enstitisyon, kit se prive, kit se piblik, pou ke gen yon moun ki la, ki responsab pou bay moun andikape enfòmasyon, kit se moun ki soud. Donk, enfòmasyon an lang dè siy, kit se moun ki avèg, donk pou yo gen dokiman an bray yon fason pou yo ka fè l de manyè otonòm e endepandan.
Ok, mèsi mesye dam. Men, nou pale ke leta li menm li sipoze kontinye fè pwomosyon pou sou kesyon aksesiblite pou moun andikape. Nou 2 a m vle poze nou kesyon sa. M panse ke nou ap evolye nan òganizasyon dwa moun e moun andikape. E nou menm òganizasyon sosyete sivil la, kisa nou fè pou aksesibilite a? Nou gen aksyon ke nou poze. Dabò, premye misyon nou se atire atansyon popilasyon an e ankouraje leta e pou l kapab poze aksyon an favè moun sa yo, men nou patisipe nan fòmasyon yo, non sèlman nou denonse, nou pwopoze, men nou patisipe nan fòmasyon moun yo, donk nou menm travay nou, nou te kapab di an kèlke sòt li limite pa rapò a sa leta dwe fè pou tout moun ki nan sitiyasyon sa.
Wi se sa paske nou konnen leta gen wòl li nan dosye nan kesyon aksesibilite, òganizasyon sosyete sivil la tou yo gen wòl pa yo. Donk se sa k fè UFMOH li menm nou sonje an 2018 nou te ale Jenèv pou nou te patisipe nan pou nou te nou te non sèlman ekri epi remèt rapò altènatif sou konvansyon dwa moun andikape an. Donk ke nou, sa se youn nan wòl nou ke nou gen antan ke moun ki fè pati de sosyete sivil la. Nou genyen tou pou nou fè pledwaye bò kote leta pou ke yo pran an kont, donk jan mwen di sa, konvansyon sa se bousòl nou ke li ye, se li menm nou itilize pou ke nou fè pwomosyon pou respè dwa moun andikape, spesyalman dwa fanm avèk tifi andikape, ni tou pou nou egzije Leta pou yo pran responsabilite yo an fonksyon de angajman ke yo te pran an 2009 nan konvansyon sa. Donk, non sèlman nou ap fòme, e jan nou te di sa tou, gen de rekòmandasyon ke nou menm tou nou konn eseye fè, pa egzanp, lè nou te al fè odit pou enstitisyon yo, donk nou te eseye yo fè yo wè ke men ki nòm Kant lajè yon pòt dwe genyen, donk men ki jan yo ka, yo ka eseye fè pou, pou ke moun ki soud yo jwenn enfòmasyon, jwenn aksè avèk enfòmasyon yo. Donk nou te eseye diskite ansanm avèk yo. Konsa tou nou ale jwenn piblik lan tou, moun yo, pou nou aprann yo ke moun andikape yo gen dwa menm jan ansanm avèk tout lòt moun. Donk fanm soud yo, yo gen dwa pou yo, pou yo. patisipe nan tout sfè nan lavi a menm jan avèk tout moun, yo gen dwe, yo dwe gen aksè avèk tout, tout sa ki egziste pou ke yo viv antan ke moun. Paske si nou pran an kont Deklarasyon Inivèsèl sou Dwa Moun nan ki di ke nou tout nou fèt egal an dwa e avèk dignite, Donk, nou tout nou dwe konnen ke nou dwe gen non sèlman aksè epi jwi dwa nou antanke moun, pa sèlman antanke fanm oubyen antanke moun andikape oubyen antanke moun ki ap viv andeyò, moun ki ap viv lavil, men vrèman se viv, se jwi dwa nou, jwi privilèj ke nou dwe gen antanke moun.
Mèsi anpil. M vle di nou felisitasyon pou travay ke nap fè osen de enstitisyon nou yo pou sou kesyon aksesiblite moun andikape. Byen ke nap kontinye egzije leta pou l pran responsablite men nou menm tou sosyete sivil la nap fè efò pa nou. Ok mèsi anpil pou tout entèvansyon yo. Nou klè sou sa. Men m vle mande nou si nou pa gon dènye mesaj nou vle voye bay tout moun kap gade nou, otorite yo nenpòt. Premye mesaj pa m nan, li klè e li senp. M ap ankouraje tout aktè nan sosyete sivil lan kontinye ede akonpanye tout moun andikape, spesyalman moun soud yo. E n ap mande Leta tou pou l kapab poze de zaksyon ki konkrè. Paske moun andikape yo, moun soud yo, y ap. Y ap konnen yon moman ki vrèman difisil. E si yon moun soud malad kounye a l bezwen al lopital, li gen pwoblèm pou l kominike avèk pèsonèl ki nan lopital yo. E nou pa vrèman gen yon klinik oubyen yon lopital de referans nou kapab di pou n voye moun yo ale. Si nou ale nan sistèm jidisyè lan, anpil avoka gen pwoblèm pou l kominike ansanm avèk moun soud yo, jij yo. Anpil fwa moun soud yo lè yo viktim yo bay vag, paske si ale nan grèf tribinal lan pa vrèman gon grefye ki kapab resevwa yo, pa vrèman gen yon yon yon aktè nan sistèm nan ki kapab eseye konprann yo, donk yo pran yo pou moun fou, yo fè retrè. Sa vle di yo vin parèt viktim 2 fwa, viktim paske yo yo ap viv yon sitiyasyon ki difisil, yo viktim paske. yo pa jwenn jistis. Pa kont, n ap pale de jistis pou tout moun. N ap ankouraje legliz yo tou kontinye fè plas pou moun soud yo. Nou bat bravo, gen kèk legliz ki antre ladan, nou pa vle site. Men, si yon moun soud jodi a ta deside al suiv yon sèvis, nan ki legliz li prale? Nan sektè vodou an, si yo ta vle patisipe nan yon rityèl, nan yon bagay kiltirèl nan sosyete an, Yo yo pa genyen donk tout sa kap fèt lwazi anpil fòmason anpil enfòmason e yo limite yo pa yo mete yo de kote donk mesaj pam nan ap ankouraje tout moun ni leta tout moun nèt an jeneral non sèlman aprann pale lang siy men aprann konprann moun sa yo aprann e e e e m pa vle di aprann non. An nou fè yon fason pou n sispann mete yo sou kote. Lè nou wè yo nan lari an, nou gen yon fason ke nou kapab poze dè aksyon pou n akonpanye yo, epi konsa, e sosyete nou nou vle konstwi a, de nouvèl Ayiti ke nou ap pale de li an, depi kounye a nou kòmanse montre ke li posib pou nou viv ansanm, se mesaj pa m nan sa.
Madam Samantha, ou pa gen ou tap ajoute ankò? Sa nou vle konnen se ke enklizyon se pa yon favè li ye. Travay pou ke moun andikape gen aksè avèk non sèlman enfòmasyon, avèk anviwònman kote yo ap fonksyone, se pa yon favè li ye, se yon dwa ke yo genyen menm jan avèk tout moun pou ke yo sikile menm jan avèk tout moun, pou ke yo jwenn enfòmasyon menm jan ansanm avèk tout moun. Donk, se pou sa, Premye bay premye gwoup moun map voye mesaj se mesye dam ki reprezante leta yo. Donk se pa rapò ansanm avèk angajman ke nou te pran nan konvansyon pou dwa moun andikape an kote ke nou te montre nou ta pral fè Nou te pran angajman pou ke nou te fè de seyans de sansibilizasyon, kit se nan fanmi, kit se pou enstitisyon yo, pou yo konnen ke moun andikape yo gen dwa pou yo jwenn sèvis menm jan avèk tout moun. Kit moun nan soud, kit moun nan li pa soud, kit kèlkeswa tip de moun nan. Donk pou nou pran angajman sa, pou nou kontinye nan angajman sa yon fason pou nou ka bay rezilta. Donk, moun ki nan sosyete sivil la, m ap pale de moun ki nan sektè prive a. Jan nou di sa deja, donk se pa yon favè nou ap fè nou si ke nou fè ke lokal nou an aksesib. Paske jeneralman, sa ap vin fè ke non sèlman nou genyen plis kliyan, konsa tou, sa, se kòmsi se planifye nou planifye pou pwòp demen nou. Paske se pa madichon kanmenm. Ou pa janm konnen ki sa ki ka rive pi devan. A nenpòt ki moman yon moun ka vin gen yon andikap. Mwen menm mwen gen yon andikap donk mwen pa t fèt ansanm avèk li. Chak moun ka vin gen yon andikap nan yon moman nan lavi yo. Oubyen ann di ke lè w vin ti granmoun, pou gen aksè avèk espas ke ou kreye pou pou pou fè biznis, pou fè lajan donk sa se se pral yon kaskèt chinwa pou nou. Donk se se yon fason pou mwen di nou pran angajman oubyen tou mwen ankouraje nou pou ke nou rann lokal nou yo aksesib, pou ke nou rann enfòmasyon yo aksesib, yon fason pou tout moun ka gen aksè ansanm avèk li. E moun ki nan òganizasyon ki fè pati de sosyete sivil la ki kontinye ap milite pou respè dwa moun andikape, donk pa dekouraje paske se vre ke nou gen anpil travay ki ap tann nou men se pat la nou te ye. Donk nou dwe kontinye nan travay nou ap fè a yon fason pou nou ka genyen sosyete enkliziv ke nou ap chèche a.
Mèsi anpil e se vrèman enteresan tout sa nou tap di yo. Tankou jan Jacky tap eseye dil talè an. Moun andikape yo, moun soud yo, yo bezwen ale legliz, men se ki kote k ap resevwa yo? E menm jan e gen anpil legliz ki ap eseye gen ki eseye gen entèprèt pou moun soud. Lòt pwen ankò, Leta li menm, tankou o nivo lekòl enfimyè yo, li ta entegre lang dè siy m panse li t ap enteresan. Men gen lekòl ki pa vle fè sa. Sa m panse se trèzenpòtan. Mèsi anpil, m te kontan gen nou sou plato Def Show. Mèsi, se yon plezi pou nou tou pou n te patisipe.
Medam, mesye, nou te kontan ansanm avèk nou pou n te kapab fè yon ti dyaloge ansanm avèk 2 envite nou jodi a pou twazyèm ribrik nou pou jodi a. N ap raple tout moun, Def Show, li sipòte pa CBM. TNH, Télévision Nationale d'Haïti, IHLS, e Loop Haïti. Nou ankouraje tout moun, chak samdi de 7 è a 8 è nan aswè, toujou gade Def Show sou Télévision Nationale d'Haïti. E menm jan tou, ou kapab gade l sou rezo sosyo yo. Nou vle di yon gran mèsi, ansanm avèk tout telespektatè, telespektatris ak asistans ak te avèk nou. Yon gran mèsi avèk staf teknik lan. Nou di tout moun merci ankò. Mèsi a envite nou, mèsi Woodlen. A la semèn pwochèn. Bye bye tout moun. Bèl bèl bèl bèl
Nou jan nou renmen teknoloji, nou renmen evolye, nou renmen sèvi avèk nouvo telefòn, nouvo bagay. Gen yon pati nan lespri nou ke m ap mande nou eklere. Nou toujou ap di tout moun gen menm dwa, tout moun se moun, men gen yon kategori moun nan sosyete nou ke nou pa konsidere vreman lè nap pale de dwa sa yo. E map pale de moun ki gen andikap, moun ki gen yon defisyans fizik. Nou gen anpil mo nan langaj nou ke nou kontinye sèvi, ke nou ta dwe retire nan vokabilè nou. E fò n gade byen ke se yon kategori moun ki pa resevwa sèvis menm jan ak tout moun, ke se pou lekòl, sa vle di edikasyon, travay, sante, aksè a sèvis nòmalman. Donk pou nou eklere nou, m ap envite nou gade Death Show. L ap fèt sou TNH chak samdi, sòti setè rive pou uitè. Nou tande m? Chak samdi, setè pou uitè.